Bonjou, bonswa a tout fanatik Cheve Fanm Kreyòl yo. Bonjou, bonswa a tout fanatik fidèl Cheve Fanm Kreyòl yo. Kòman nou ye? Ti moun, sa k ap fèt? Sa fè lontan nou pa wè Cheve Fanm Kreyòl nou an. Men Cheve Fanm Kreyòl nou an, medam. Kòman nou ye ti moun? Lontan, lontan, lontan, lontan nou pa wè mwen nan kanal la pou m pote yon ti bagay pou nou. M panse sa gen plis ke yon mwa depi ke m te pote yon videyo. E avan ke mwen ale pi lwen, m fò m pran kelke minit pou mwen eskize mwen oprè de nou. Eskize anpil fanatik mwen yo, sitou fanatik fidèl mwen yo ki pa janm sese di e Cheve Fanm Kreyòl ou pran twòp tan ou nou pa ou avèk ti resèt yo te gen tan fin gate nou. A medam m pap ban nou manti. Sa fè m kontan anpil mwen konbyen ke sa te konn enterese nou. Ti tretman cheve fanm kreyòl yo. Mesi anpil medam. M santi nou renmen cheve fanm kreyòl yo. Konsa cheve fanm kreyòl renmen nou tou medam. Mesi anpil pou love la medam. Nou menm ki toujou, toujou, toujou voye, voye, voye ti love ap cheve fanm kreyòl. Twòp tan nou pa wè, twòp tan. Ebyen medam sa ki vin pase. Rezon ki fè nou pran, mwen pran tout tan sa mwen pa pote cheve pou nou, mwen pa pote tretman chak semèn yo pou nou. E te gen yon gwo fredi. Yon gwo fredi. Pa gwo resi. Lèm di nou fredi ki pati ta fredi. E koz ke sante m li menm. Sante m pa tro an akò avèk fredi a. Lè l fè fret konsa mwen oblije pa ka fè sa mwen konn fè yo. Paske nou konnen, m toujou di nou sa e m tout an preche sa, evite dlo cho nan cheve a paske l pa bon pou rasin cheve a. Li pa fè cheve a byen. Ok? E se rezon sa ki pèmèt ke mwen pat kapab pase konnen m pap itilize dlo cho, se ak dlo frèt mwen sèvi. Lè wè dlo a fredi a konsa epi m mete dlo frèt nan tèt mwen, li fè mwen anrime. Li pa fè m byen. E sitou nou konnen nan ki moman nou ye nan moman maladi sa. Depi yon moun gripe, tout moun toujou ap gade w kòm si. Wouuyy! Kòm si se ta maladi a ou genyen, w oblije pridan. Nou konn bagay yo medam. Aprè sa se rezon sa fèm pran tout tan sa m pa pote ti resèt yo pou nou. Medam cheri m yo, mwen renmen nou anpil. Nou pwouve m ke sa te konn enterese nou, sa m te konn fè yo, sa m te konn pote yo, sa yo te konn gen anpil valè pou nou. Mèsi anpil pou love la. Nou, nou menm ki toujou la pou nou di mesaj, pou nou fèm santi ke mwen manke nou, nou menm tou nou man, nou te manke m. Ebyen, m kapab di w, e, kòm Fredi a prale, li nan wout ale la, Chalè a kòmanse la ap tchatcha kò l, enben cheve fanm kreyòl ap tounen tou an plim de pan, an penpan avèk bèl menm ti resèt natirèl nou yo, menm ti resèt ebdomadè nou yo, yon fason pou nou jere cheve a. Ebyen medam, rezon ki fè m pote ti videyo sa pou nou aswè a, se yon fason pou m kapab montre nou enpòtans sa ki te konn fèt yo te genyen atravè cheve mwen. Sa vle di si ou menm ou pa t Kwè se yon moun ou pat kwè mwen m ankouraje w met kwè mwen menm fòk sa ta pase konsa mwen menm pou m te konprann sa m te konn fè yo konbyen yo te konn enpòtan fòs fòs sa te fèt pou m te konprann ke se pat yon jwèt sa m te konn fè nan cheve nou ebyen an nou wè an nou wè ansanm avèk mwen medam m sonje lè m tap fè premye mwa premye mwa lè m te ouvri kanal la apre yon mwa alò m te m te mete fil nan cheve a m te vin montre nou kòman sa ye. pou yon fason pou chak mwa m te di m ap pote montre nou kòs ki sa k fèt pou nou kapab wè ki evolisyon ki gen. Nan 2 mwa m te pote montre nou men kòman yon mwa a mwa m kwè mwa a te ban mwen isit. M ap pote tout m ap pote flach de mwa a montre nou paske se 2 mwa a k te ban m te vrèman pwogrè m te bezwen montre. E apre yon mwa, lèm vin fè sou 2 mwa, m te gon sèl challenge men m apote men men men kote cheve a te rive medam men kote cheve a te rive ebyen jounen jodi a koske mwen pa kapab e ala se pa pa gen tan non m ap pale nou de fredi a koske mwen pa ka fè yo Mwen pa ka fè yon video, mwen pa ka fè yon tretman, mwen pa ka fè yon resèt konplè chak semèn nan chevi a. Nou wè nou pa wè m nan kanal la. M kwè m pote yon video de tèt mwen, sa gen 2 mwa pase. E se pat yon resèt kòm si idratasyon, bagay sa yo, nitrisyon, se pat bagay sa yo l te ye. M kwè se sèlman m te montre nou afro, m te lage cheve a, m te vin montre nou afro yo. Se te sa sèlman l te ye. Men fè yon bèl resèt jan m konn fè swa idratasyon, swa nitrisyon pou nou bay cheve a. M pa fè bagay sa, sa fè, sa fè yon bon tan. Koske m pa t kapab nan fredi a. Ebyen medam, an nou, ban m montre nou trèt cheve sa m toujou ap fè mezi a pou nou wè pou m montre nou. Nou menm n a evalye. Paske m ap pote flash 2 mwa a pou nou, avèk tout tan mwen fè m pa fè a, pou nou konprann ki enpòtans, ki kalite enpòtans total kapital sa te fè nan tèt la. Gade pou nou wè medam, mètrès cheve a. Ou aktyèlman ap wè sa a? Sa se ke fil la. Men cheve a. Sa vle di si m kont teni avèk fil la, men kote l ban mwen. Men li. Men kote l ban mwen. Eske nou wè? Alòske m te gen m te gen ta prevu yon cheve k te rive la. Kounye a men, eske nou wè jan cheve a kase? Kisa nou, kisa m vle montre nou medam? Eske nou konprann kisa k rele lè yo di w konsa pou bay cheve a swen an? Kòman sa enpòtan pou cheve a? E medam, mwen menm m pa ta ka konprann sa, men fò sa te fèt pou m te wè valè, enpòtans sa. te genyen, ki valè efè sa te konn fè nan cheve. Eske nou wè cheve yo medam? Ben. Se kòm si olye cheve a fè avan, se bak li fè. Angis kòm si pou m ta gen yon avans, ki sa l ye? Sa k te konn fèt yo, li pa jwenn yo? Nouriti ke l te konn jwenn chak semèn yo, li pa jwenn yo? Pafwa se chak 15 jou map lave chevem e se se lave cheve a se de manyè senp, m paka fè sa m konn fè yo kòmsi pou m bay cheve a tout sa m konn bali an konbyen etap m konn fè yo m pa te kapab enben finalman sa nou wè la cheve a kase enben medam kisa m vle di nou pa la se pa yon jwèt bay cheve swen sitou nou ki gen cheve fanm kreyòl renmen ti cheve natirèl li anpil wi medam m renmen cheve natirèl mwen anpil wi. Ebyen mwen ankouraje nou ou menm ki te deja renmen sa, ki toujou ap ankouraje m, kap mande m di m li le, li le, li le, li le pou m tounen avèk resèt yo. Ebyen pou mwen menm tou, pou fè w plezi, pou fè tèt mwen plezi tou, pase m renmen sa, Cheve Fanm Kreyòl ap tounen an plim de pan an pimp. Paske mwen menm, se dèyè avanm ye, alòs ke map fè bak. Ebyen mes cherim yo, janm di nou sa, alòs se pa yon video kem pote pou nou, alòs se yon motivasyon poum montre nou konbyen sa enpòtan lè w pran swen cheve w, lè w bay cheve w swen, konbyen sa enpòtan kote ke ou pap regrèt, se lajwa. M ankouraje nou ti cherim yo. M renmen nou anpil. Menm jan m ta renmen avans cheve m yo pase tout fi ta renmen wè cheve nan tèt yo. Tout fi ta renmen sa. Mwen menm sa pa fè m byen. Lè m ap gade m wè cheve a m di oh non nan jan cheve m kase la non. Fò m fè yon videyo pou m montre medam yo ke se pat yon jwèt sa k te konn fèt yo ye. Ankouraje timoun. Ou menm ki pat janm lage, ki te toutan kontinye fè sa w te konn wè m te fè oubyen sa w te konn fè. Kontinye tande. Paske se vreman bon, sa fè cheve a du byen. Enben mwen menm tou m di nou sa cheve fanm kreyòl tounen an plim depan an penpan. N ap tounen ankò pase chalè a tounen e avèk menm ti ti bagay la. Menm ti bagay nou konnen cheri nou pa janm bliye sa cheve fanm kreyòl renmen nou anpil anpil anpil. Se yon ti motivasyon ke m te pote pou nou pou m kapab ankouraje nou e wè enpòtans swen nan cheve. Babay a la pwochèn pou yon nouvèl videyo. Mwah! Gwo bizou nan kè nou chak fanatik mwen yo. Nou renmen mwen renmen nou tou nou pwouvem nou renmen.